Kafe. Machann fatig e la, m pa santi bagay. Ah cheri, ki bagay fatig sa w ap di la? Bon nou grangou, nou sot kraze kò nou fòn manje. Pase sou m kapon. Ah, fè efò, fè efò, fè efò ok ok. Pase ou konnen li ta. Ou konnen lè n pèdi enèji sa yo, n ap fwape djanm. Ou konnen, fòk ti legim pou n manje. Nan toulèka, m ap fè 10 la. Frè m te di w.

Nan 5 minit ou nan block la map tann ou dakò ou mèt vini map tann ou so enben ok ok ok ok ou mèt vini dakò.
Waw 13 goud epina m te di se kout jèn kochon an deja wi ok pa bliye òdè mizik ou menm ok nap bezwen 5 goud pwawo pa gen rès ki dega 5 goud pwawo ka fè manje a? Non li pa manje anpil anpil epis. Lèm ta pitit fim la Equan te konn fè manje manje wi ok ok madam. Wap bezwen 3 goud vyann panye 3 goud vyann panye ok Epi pa bliye wi achte 2 goud tritri Haa cheri Te diw nou pou gen yon rès gon ti rès sèl Ti rès sèl ki genyen an

Se pa mennaj moun ansent pou mwen vre non. Se ti kouzin mwen. Pandan m vwayaje an, epi l te rele m li di m pou pou m vini yon tablèt pou li. Efektivman se pou li m te achte tablèt la. Kounye a la, mwen menm mwen bliye bagay konsa, Sony kouzen l ki vin lakay la, li mande m tablèt la m ba li l. Dèske m pa ba l tablèt la, li fè m konnen ke nenpòt kote l jwenn m avèk yon fi, l ap vin fè detay sou mwen, l ap vin di ke l ansent pou mwen. E ti kouzin mwen li ye wi. Ahh nan lavi se pou aprann tande pa kouri rate pou tande m rele w fè m wont nan lari an moun ap gade mwen non m bat kontan pito e ti kouzin mwen wi ooh ahh ale pou patron pran w pou l vwayaje ansanm avè w al nan seminè.
Alò ou vin la ou vin anonse m ke w ap vwayaje avèk patwon ou pa vre?
Pa gen pwoblèm. Ok. Antre ladann ou konn douch la deja.
Antre
antre antre nan douch la. Sa gen de sa fè wap achte yon gode diri ok mal pran kob la ba ou. Eeh Jou ou bezwen kob pou al achte vèvè.
Ou konnen pou la mezanmi gade tan vye nèg mesye pou m ansanm avè l ou ta pou ta voye m nan mache pou l chita pou l pran tan l pou l regle tout bagay epi sa k pou m al regle yo a 2 goud 3 goud. Sak gen la.

Li bel a bon ou pa se moun pou makak ou ye se Alò pou m avèk yon fanm pa pran w pran ou pral fè yon mwa lòt bò m pa konn si se pa fè travay vre m pa konn sa n pral regle ap vin pa e pa tikè e pa kòb ki te gen plake tikè.

E ou menm, e lòt la menm anba goch Jera ou wè sa ki te rive w tou? E gade mwen a goch, mwen ak avè w pa menm. Vèmin, ou pa menm wont menm. Papa m se yon granmoun li ye, m pa konn ba papa pou w ta al kouche, vèmin, sanwont. Ebyen sa k pa bon pou ou ni bon pou ou la. Gade figi, banm di w wè. Epi papa w te banm nouvèl ou tou wi. Epi l te di m kòman w te ye nan kay la wi, sa w pa t ka jere mwen k ap jere w kounya. E pa anba granmoun mwen t ale. Souf granmoun ak kokobe w, sanwont, e jèn ou ye.

E m konnen ke se mwen ki te an afans ansanm avè w, ou ansent pou mwen. Bon, m dwe pran responsablite m. Men fò m di w byen cheri, nou nan sitiyasyon ki vrèman difisil. Mwen gen yon fanm nan kay la madanm mwen se sou fèy twonpèt li manje tèlman fò fanm sa e gèp panyòl li manje. Tèlman fanm sa fòkè. E bagay fanm sa ka pote gwo lobo, menm toule l li ka toule w wi. Men, Joé an, jèn timoun vrèman, se mwen menm ki ansent ou, m dwe pran responsablite yo. Sepandan, m pral fè yon plan ansanm avè w. Si w fè kaka, e ou k ap soufri wi, m ap pèdi, w ap pèdi men w ap pèdi plis paske ou gen yon timoun nan tout ou, mwen menm m kapab pran biyè m pati. Men plan m pral fè ansanm avè w. M ap rive lakay la, m ap di madanm nan, mwen gen yon ti sè m ki soti Gonayiv. Li gen ti difikilte anba a, bandi ap ba yo pwoblèm, yo dèyè kidnape l, m ap mete l nan kay la. Pi pa w janm montre fanm nan ou se fanm mwen, ou ansent pou mwen, m ap fè w ansent tou, menm lè m nan kay la m ap fè nenpòt ki bagay, pa vin pran pòz jalouzi w. Ou tande? Pa vin pran pòz jalouzi w. Èske w dakò ansanm avè m? Wi cheri, tande byen, m ap pran responsablite l. Jan w wè m di w lan, piga ou kite moun konnen anndan kay la ke ou se fanm mwen. Eeh men wap toujou nan nare? Oh a cheri e bèl ti moun tankou n ak nan lari a e je ak je w la wi Mwen pa ka pa renmen ansanm avè w men sa w fè cheri Demen si Dye ve a dizè prepare malèt ou m ap vin chèche w Ma depi m nan kay la se frè m pou toujou w ap di li pa janm di mari oubyen mennaj mwen Ou tande Si w fè kaka se ou k ap pran l wi m pa vle w Pa gen pwoblèm m ap pran responsablite m ok Enben ok cheri.
1 an de sela, te gen yon testaman ki te siyen, e kote li te ekri an maniskri ke gen de pawòl ki revele nan testaman sa, ki se yon dwat sinyati selon yon imèb ke w ap demere la aktyèlman. Se ki sa li ye. E paran Nia te siyen testaman sa pou di ke li se la sèl e inik erityè. de mezon sa a. M kapab di imèb kote w ap demere aktyèlman la. M pa t konn sa non.
Donk jodi a mwen menm antanke notè di gouvèneman, enskri nan le bawo de Pòtoprens, afilye o ministè de jistis, mwen vin di w sa jodi a ke la sèl e erityè se Nia. M pa konprann nou.
Nou vin vòlè kay la osinon bay. Bon mesye w kapab di sa w vle. Ou kapab sove. Sa vle di depi jodi a ou ta sipoze kite kay la paske moun ki erityè li se Nia. Non mwen te, sa w di a pa gen. Nan pa gen pwoblèm. Si w pa dakò a sa k di w la ou ka vini. Donk li ekri la, li maniskri. Men kay mwen se mwen ki te bati l. Wi men se pa sa ki revele nan sinyati la. Men sa pa gade m. Sa se raketè sa pa gade m. Sa w di a pa gade m.
Mesye si w panse se raketè depi kounya w ap kite imèb sa.

Kounya wap dim poukilès ou pral kitel aprè Si yon nèg ou pran ou vin nome ou vin plase nan kay la. Objeksyon mesye.
Banm revele w ankò. Mwen se notè enskri o bawo de Pòtoprens. Kite rele m a notè a. Pa gen pwoblèm mesye depi jodi a nap rele lajistis pou vin pran w si w pa kite kay la. A, ou te sipoze rele l deja. Ou konnen ki moun mwen ye Mia? Ou konn ki moun mwen ye? Ou konnen m pa manjay frè. Ou konnen m pa manje anyen fre. Ap vin banm presyon la.
Ok mesye nou pa gen anpil pale anpil nap fè. De tout fason sa map di w la m pran tan di w li. Yn fwa ou chwazi kite kay la pap gen anyen kap fèt. Ou chwazi ret ladan l nap rele komisè di gouvèneman san ministè de la jistis pou mete w deyò nan kay la paske la sèl erityè e inik m redi w li ankò li se Nia. Li ekri mal eskri. Sa w di a ou konnen?
Wi m konnen. Ou konnen? Paske l ekri la. Yn fok yo pa dakò jwenn tou la komisè di vek gouvèneman ap vini ap mete w deyò nan kay la. Dayè m pa nan pale anpil avè w paske leta sipoze fè travay li. Ban m rele komisè di gouvèneman ansanm ak enspektè a, jij de lenstriksyon la pou vin arete w nan kay sa. Bebe!
M ap kite kay la ba ou, ou mèt tou pran l fè l fè tonbe. Cheri! Ou deside kounya?
Men non bon, gen lòt kote m ka pase. Bon, degaje w.
Yon sèl bagay, m ap kite bagay mwen yo nan kay la sou kont nou, m ap pran dam nan, m deplase avè l, m al pran yon chanm otèl mwen dòmi, apre sa m ap vin m ap rive sou nou. Sa se afè w.
Lapolis la ap byen kontan resevwa w. Enben oke.
Enben pa gen pwoblèm.

Dako merci beaucoup. Ok pa gen pwoblèm. Nap fèt la nap fon sòti nou pral dòmi nan otèl epi nan mama espo pou lènmi.
Madam e siyen dènye kontra la ki ap apwouve devan la jistis ke kay sa rele w chèmèt chèmèt mèsi.

Vreman vre m konnen ke mwen te la ansanm avè ou mete m deyò. Sa te ka rive, te fè kadejak sou mwen nan lari. Pakèt malè te kapab rive m. Men m pap aji menm jan avè w. Ou se papa m, e ou chè pou mwen anpil. Depi lè ke manman m te mouri, l te kite m a sizan. Se ou menm ki grandi m, ki ban m tout sa ke m te bezwen pou m kapab rive jan ke m ye a la. Li t ap yon onte pou mwen pou m ta wè se mwen menm ki kite w. Al dòmi nan lari. Non papa. Mwen panse ou pat konn reflechi. Imajine ou, m te vle byen pou ou. Ou pat wè sa se sèl solisyon pou m te fè se te mete ou deyò. E pa paske m te alèz lè m te mete ou deyò a. Sèl pitit la m genyen. Papi ou t alèz lè w te mete m deyò a? Ou pat alèz vrèman papi? Wap di ou pat alèz ou pat alèz vrèman ou t alèz ok se si ou pat gen konsyans ke ou te gen sèl mwen menm pou te mete m deyò sa te ka rive w map vini gwo vant sou ou la hein ou pa kwè sa. Bon si w te vini gwo vant franchman m tap santi m pi alèz nan ki rezon paske m tap jwenn ou sèvis kay la m te byen m te vle wè pou ou An fèt kont. Nan moman ou pat konn sa m t ap travèse. Ok papi, e ou kapab retounen nan kay lan, se kay nou ye. Ou ap viv ansanm avèk madanm ou, men ak yon sèl kondisyon. Se mwen k ap kòmande. Ok? Ou ap antre, kay pou nou antre, men se mwen k ap kòmande. Ok? Ou kapab antre.
Ap ret nan panse. Epi bò e lap fè kal pou yo gen ap rete. Non te gon de spektak fèt m tap jis deplase avèw bon kòm li reprann li nap nap fè titan. Ok pa gen danje. Rete ok.
Oh!

Ou vin pòtoprens tout kote yo ye. Si m byen konprann, kòmsi ou ou retounen Mapaye la paske se mwen menm ki te lage yo nan men w oubyen se ou k lage yo nan men m? Se pa kesyon lage yo nan men w, se se yon difikilte m te genyen. Yo fè bagay mistik dèyè m, yo fè m kòmsi pou m neglije w, pou m bliye w, pou m bliye timoun yo. Se se sa, se sa yo fè m, e sa k fè ou wè m m te reyaji konsa. Men m pa t panse ou t ap vin la non. Waww!
Ou panse aprè soufrans, imilyasyon sa kòmsi ou ka ban m pawòl sa yo toujou? Kòman pawòl m pral ba ou a?
Ekoute, banm swiv ou byen. M pa konn si se nan maji dam lan pran m. M gen yon dam la, m gentan marye avè l, m nan kay ansanm avè l mezanmi. Bon kisa w vle pou m fè? Kisa w vle pou m fè? M kwaze avè w pou w kontinye toujou e m te di w m ap rive sou ou, pandansetan kounye a la, vèsyon w pa janm chanje? A, ou mechan, ou mechan vre. W ap vin kay yon moun pou w pa alète moun nan. Kounye a plen kliyan an la, ape al tande ke mwen gen pwoblèm familyal ansanm avè w. Li pa posib machè. Menm sa fè m gen pwoblèm ansanm avèk moun, moun, moun, jan de moun tankou w.

Mwen menm mwen menm m di w, se moun, kèk moun ki mechan k pa vle wè m akoz de biznis anwè m genyen an, yo fè bagay mistik dèyè m. Yo fè bagay mistik dèyè m, yo fè m al pran al pran dam nan la, men dam sa s on dam ki manje gèp panyòl. Dam sa si l ta koumen w l ap di mwen gade e sote l ap sote m wi. Al chèche l. Ah nou pa tout bagay sa yo. Wè gèp kò l avèk 2 pitit mwen yo, m ta renmen konnen kiyès ki pi ki pi fò. Bon. E humm ou kwè m al fè ansanm avè w. Animal lan mal nan mal nèt. Dam ansanm avèl la son dam gade son fanm gade se gèp panyòl li manje se sou fèy twonpèt li manje tèlman fanm sa fimè fanm sa m pa konn sa m ka fè ansanm avèl e m gentan marye ansanm avèl ou konnen labib di depi ou marye ou ini pou lavi Romàn so ok bag la se te ou menm ki te merite l men pa bliye m di ou te fè bagay dèyè m yo bouche je m kòmsi pou m pa wè w brèf tande byen cheri m pral fon plan ansanm avè w Ki plan ye la?
Tande byen
bon jan m di w lan animal lan mal lan mal nèt. Piske timoun yo e pitit pa m yo ye, m dwe pran responsablite m, e ou menm pa ka kite w prive lan, ou vin bèl anpil wi, eh, ou manje anpil la m dèyè a. Non, non, non, non, non, mèsi bokou, se pa gras a ou. Ok, ok, dakò, men sa m ap fè cheri, m ap fè w vin nan demen mesye, m ap vin chèche w kote w ye an, w ap pran timoun yo, m pral mete w nan kay la, Manman silvouplè m konn ki moun ou ye m konn son ti pitit ou ye silvouplè pa kite dam nan konnen ke se madanm mwen ou se fanm mwen ti moun yo fè yo konnen ke se tonton pou yo rele m nan kay la piko tande wi animal lan mal nan male tou mwen menm wap pèdi map pèdi ou fè grimas ap fè gadon w m ka pran biye avyon epi mwen male m kite w nan cho ou gen 2 ti moun e ou ansent ankò donk se reziye w Se plan sa nou kapab fè. Men, m di w, pika ak dam nan, jan m konnen w se fanm mwen nan kay la, di timoun yo toto pou rele m. Wap gen keto tout sa w bezwen, ou konprann, men menm pou m ta di w bonè, m te tchoule w, nou ka ranje sa nou fè sa nan kay la, pandan madanm nan pa la. Ou konprann? Donk kounye a deside, deside. Mwen menm, pou sa m sonje m te pran nan kay sa a pitit mwen yo, e m te gentan kite tout dèyè nan kay la, m ap oblije reziye m. Ha! Menm pou de timoun mwen yo, m ap bouche nen m pou m rete. Enben, se sa, lè w konn yon nèg fè yon tan ansanm avè l, wi, pase se sa, pase fòk gen konpwomi. Fòk gen konpwomi wi, ou al chita la ak timoun pou timoun ap vin pase mizè, men lè papa nou fè mwen yon lekòl ou konprann? E koute cheri, m toujou renmen w, ou se fanm mwen. Ou mèt pale men pa mwen. Non ok se pa mwen ye, tande byen. Lè m nan kay la, m ap annik vini m sale w tankou ou se kouzin mwen. Lè madanm nan pa la, oubyen lè madanm nan ap dòmi, m ap sonje kanmenm pou m vin bo ti lòsyè pa w la. Animal nan mal, li nan mal nèt, sa vle di ke bagay la pase ou oblije antann ou ansanm avè m kanmenm, ou konprann? Enben pa gen pwoblèm cheri. Donk, ou wè, Gen bagay la ou konnen nou pral panse pou ou e banm eseye baw banm baw men mil dola sa pou kapab bay bay timoun yo fè manje pou yo. Ou panse jan biznis sa ye a la konn sim ta vini la m debake la yon mil dola sèlman ta banm ou malad. Non cheri sa se pou se pou jodia se pou pou manda timoun yo wi se demen wap vin chèche yo wi ou konprann mesi ok mami oh men men men kenbe sa nan menw men.